Analiz ak pèspektif. Pou n abòde sijè sa jodi a, n ap resevwa pou ou Doktè Shekel Barthelemy. Li se doktè an medsin, li se direktè de Réseau des Cliniques du Dach e li se pwofesè a linivèsite. San n pa bliye tou, li se ekriven. Nan emisyon sa jodi a, nou genyen tou kòlèg nou Fabiola Fanfan ki te reyalize yon mikwo twotwa avèk plizyè manm nan popilasyon an kote li te mande yo kòman yo konn akeyi yo nan sant medikal yo avèk sit prizanchaj yo. Pou pote emisyon sa pou ou tout ekip la li mobilize nan mikwo a pou prezante w li non pa m se Marc-Kerly Fontague n ap pran yon ti poz n ap Mèsi pou fidelite w ak emisyon Byenèt nou an dirèk sou tout platfòm sosyal RAJS yo ak plizyè estasyon nan depatman yo tankou Nin, Sid ak Grandans. Emisyon Byennèt se yon pwodiksyon Rezo Ayisyen Jounalis Lasante e li jwenn sipò UNICEF. Akèy pasyan nan estrikti sanitè yo, analiz ak pèsepektiv, se de sa n ap pale jodi a e envite nou an, m ap raple w li se Doktè Shekel Barthelmy e li gentan ansanm avèk nou an stidyo. Bonsoir Doktè Martelly, byenvini nan emisyon Guerit. Bonsoir e nap salye tout fidèl oditè oditris emisyon sa a e tout moun kap swiv nou sou entènèt se yon plezi an kèk lontan pou mwen avè w pou vin brase lide sou akèy ki se yonn nan bagay ki trè enpòtan nan chirurgie François Jean Maral. Ebyen vwala donk n ap tou rantre danble nan vif sijè a ki se akèy. Jeneralman ki enpòtans akèy la nan prizancharj pasyan yo? Nan domèn sante, akèy se youn nan bagay ki toujou neglije paske moun yo lè al kay doktè, pèsonèl sante yo souvan panse ke se resevwa malad la, bay medikaman epi l ale. Bò akèy, li menm m te ka di w se premye bagay ki pral fè malad la konnen si l ap an konfyans oubyen si l pa an konfyans. E nou konnen konfyans nan kesyon lasante se yon pilye, se kle. Donk se akèy la tou ki pral fè nou konnen si malad la ap anvi rete, si l pa p rete. Akèy la pral kondisyonnen konpleyans, aderans malad la, satisfaksyon l e menm gerizon l. Paske selon jan w resevwa l, yo pral konnen si l ap. pran medikaman asil pa pran medikaman donk akèy e sitou nan peyi e soudevlope yo oubyen peyi ki emèjan yo li sou fòm de prizanchaj an kèlke sòt paske li raple moun nan ke li son moun ki gen tout dinitel ki gen tout valè ak respèl sitou ou konnen anpil fwa moun yo yo ale nan enstitisyon kote yo bay swen preske gratui eksetera donk Souvan moun yo konn gen enpresyon ke yo fè kesyon yo gratwi e ke yo pa gen gran mwayen, yo pa gen tandans resevwa byen. E m panse se de bagay ke mwen menm m ap goumen pou yo lontan. M panse m te fè travay de memwa m nan tou sou sa, sou dwa dè pasyan dan le milye medikal ayisyen. E akèy se yon nan bagay m te bay anpil enpòtans. Paske souvan jan ou akeyi moun yo nan yon milye, dan le sou milye prive, se pa konsa li ye nan milye etatik. Donk se tout osi enpòtan jodi a pou mwen nou pran inisyativ sa pou nou eklere moun yo sou kesyon akèy ke montre enpòtans li nan sistèm sante ayisyen. Ok, nan apwòch ou a ou mete anfaz sou plizyè fason yo pa priyorize akèy la ki ta dwe ekstrèmman enpòtan. Poukisa reyalite a konsa? Gen apeprè 4 gwo koz ki kapab afekte akèy yo. Premyèman se resouzimèn. Le pli souvan, moun yo manke pèsonèl, lopital yo manke pèsonèl, yo manke bra. Dikou, sa vin fè ke yo konn sichaje e nou pa ka bay yon atansyon patikilyè avèk chak moun. Ò, chak pasyan se yon moun antye. Donk mwen renmen di l se yon aspè biyopsikososyal. Donk souvan lè maladi tankou yon ka madanm akouche, kiyès sa, eksetera, San moun dèfwa pèsonèl la pa menm leve tèt li poul gade malad la poul wè kiyès ki devan poul fon ti pale avèl poul wè moun sa poutèt li mta sipoze bal plis konpasyon poutèt ke mta sipoze pi byen veye avèl plizyè moun pou bagay ki konplèks se mank de fòmasyon donk pèsonèl yo oubyen fakilte yo lekòl kap fòme moun nan domèn lasante yo pa mete de Kou konsa nan cursus yo. Yo manke mete kou medsin sosyal, yo manke mete kou medsin kominotè, yo manke mete aksan sou koze akeyi moun. Paske sa ki vre ke nou pa ka kache se ke jan akeyi moun nan se ki enpak sa li pral fè sou li pa rapò avèk tout rès chemen sa. Donk si li te nan pòt la, li te nan baryè a, moun nan resevwa yon move souri, yon move karaktè, yon pawòl ki blesan, yon pawòl ki devalorizan, menm lè doktè a pale avè l, sa ap afekte l. E nou konn wè sa nan kèk lopital, moun nan konn ale jwenn medikaman, li jwenn trètman, li gen tout moun epi lè w mande si l te satisfè, li di non. Poukisa? Li di paske yo pa t akeyi l byen. Twazyèm koz se souvan kondisyon materyèl yo, swa sal datant yo pa ayere, swa sal datant yo yo pa yo pa byen ekipe epi moun yo yo pa gon pi kote pou yo chita, moun nan kanpe defwa moun nan al lopital wè li chita atè, ta apiye nan yon mi eksetera souvan Sa yo, yo kontribye nan akèy ete èske espas la li valorizan, èske espas la li pwòp, èske espas la li ayere. Donk tou sa li enpòtan nan nan koze akèy. E katriyèmman nou te ka pale sou motivasyon di pèsonèl. Souvan moun yo fè l de fason e neglijan oubyen pa move fwa se paske fò souvan moun yo se de moun ki fistre. e se youn lòt fason pwofesyonèl ki fistre, swa akoz de salè, swa sou rekonesans, anviwònman de travay toksik, eksetera. Donk, wè nou wè pèsonèl la nan yon sitiyasyon, moun nan vin devan l, e ke l fè trè peu ka de moun nan, oubyen l pale avè l mal, paske souvan, chak lè moun nan vin la a, li pa santi l yon kote pou l byen viv. Ò, nou konnen, Travay se pou tout moun pase plis tan li souvan. An Ayiti nou menm nou fè apeprè 8 èdtan nan milieu a, sa vle di soti lakay ou 8 è pou 4 è. Donk si pa gon dispozisyon, souvan moun sa yo ou wè nan akeyi moun yo e nan koze sante akèy li yon ti jan priyoritè kontrèman avèk lè w al labank ou al yon lòt kote. Men lasante se yon moun ki malad e m toujou renmen pa egzanp m toujou di e lopital se tankou yon otèl Lè w vin nan otèl ou vin pase di bon tan. Enben lopital ou se pou w pa vin pase di bon tan paske w malad ou vini pou w chache yon bon rekonfò. Donk lakèy se premye medikaman, premye preskripsyon doktè a ta sipoze bay, premye preskripsyon lopital la ta sipo bay, ta sipoze bay se akèy. Ok, donk gen yon bagay ou di ki ekstrèmman atire atansyon m nan pwen ke ou t ap enimere yo, e dènyèman nan youn nan emisyon yo nou te wè sa, ki se fristrasyon jeneralman prestatè swen yo konn genyen. Donk lè konsa kòman e prestatè a ta dwe depa fon depasman de swa pou ke li toujou e mete pasyan li menm nan nan nan nan byen. Bon e la nou vin antre nan kad bon dimansyon ki imèn. Dimansyon imèn nan li baze sou ekout aktif, li baze sou anpati. Donk kondisyon sa yo, yo pa ka separe de tout bon pwofesyonèl. Paske kèlkeswa sa ou te ka ap viv, ou sipoze gen kapasite pou pran rekil, pou konnen ke ou vin fè yon travay avèk de moun ki deja ap soufri, de moun ki deja ap viv malèz, swa nan tèt, swa nan kò yo. Donk pa ka vin mete sou pwoblèm pa yo deja. Donk se yon kesyon de. moun lan dabò ki konnen m sipoze byen veyan. M gen sipoze gen anpati pou m konprann ke si m te nan plas moun sa ki te malad la se pa konsa m t ap swete yo resevwa m, se pa konsa m t ap swete yo pale avè m. Paske fristrasyon nan domèn pwofesyonèl, nan domèn travay, li ale sou plizyè echèl. Donk, m toujou di sa, yon sistèm sante li sèvi tankou yon machin. Donk, kèlkeswa ti boulon, ti pyès ki pa mache ladan l, se tout machin nan ki kapab afekte. Donk, menm si moto w bon, depi w gen yon ti flit nan kawoutchou w, ou ka pa ka fè yon pa. Donk, tout pèsonèl nan domèn sante a sipoze travay avèk pwofesyonalism e se sa k pwofesyonalism la. Se lè w gen kapasite pou w ale. odela de tout sa ki te kapab konstitye de baryè fizik, de baryè pèsonèl e tout lòt bagay ki te kapab kreye yon biyè nan akonplisman travay la. Nou konnen genyen yon gran diferans nan fason moun yo konstwi nan milye riral yo pa rapò ansanm avèk moun yo viv yo? Èske gen yon diferans sou jan yo akeyi moun yo nan kapital la keseswa nan vil pwovens yo? Mwen menm m fè eksperyans nan tout de, ni nan pwovens ni nan kapital la. E m ap repete ankò dimansyon imèn nan. Se pa yon stereyotip sa m pral di a, men m ta ka remake ke moun ki an pwovens yo, yo gen yon kilti akèy ki spontane e natirèl. Donk sa vin ale tou menm nan pwofesyonèl yo tou. Sa vin fè ke souvan pwofesyonèl ki an pwovens yo, yo gen tandans akyeyi moun yo pi byen. Se sa mwen remake, men plizyè faktè kapab eksplike sa. Se pa yon sèlman yon ipotèz, men plizyè faktè. Souvan kominote yo pa anpil, se ke pi fò moun yo rele konnen lòt. Donk m konnen moun ki anfas mwen an li rele entèl e se pitit entèl, se fanmi entèl. Kapital la souvan moun yo, e m pa konnen si se milye m te an ki fè sa, moun yo mwens gen konvivyalite sa a lakay yo. Souvan moun yo yo plis otomatik, moun yo yon ti jan plis tankou wobo paske yonn pa konn lòt. Donk e yo yo vin manke anpati souvan. E w ka remake sa menm lè w nan lari an pwovens, souvan moun yo len ap salye lòt. Yo gen yon kilti viv ansanm plizoumwen. Kontrèman avèk E kapital yo ou ka pase la moun nan sil pat konn ou deja l ka pase ale. M wè eksperyans lan vrèman nan domèn medikal lan tou. Donk m panse e konstriksyon sa li li rive jis nan nivo sa tou. Donk eksperyans mwen montre ke souvan e gon meyè òganizasyon ki fèt nan milye riral yo sou koze akèy lan. Yo ka gen mwens materyèl Petèt ke se paske gen mwens moun ki vin konsilte, ki vin sou yo, eksetera, men m remake ke eksperyans lan nou di jan li agreyab. E jeneralman gen moun ki konn fè konnen yo meprize yo nan lè rive nan milye medikal yo. Ou di mwens yo sibi estereyotip, diskriminasyon pa rapò ansanm avèk plizyè moun ki fè pati de chèn nan jan w te prezante milye medikal la. Donk, ki sa w ka di sou sa, Doktè Barthelmy? M panse li vre. E sanble tou n ap reponn li klè konsa san filtè. Wi sete, paske m remake sa e se yon travay m renmen anpil, kote m pase ane m ap travay e vu ke m ap fòme de futur medsen tou, m toujou met aksan sou sa. Gon fòm de diskriminasyon ki egziste nan domèn lan, nan milye sante a. E diskriminasyon sa li sitou lye ak nivo ekonomik ki mache ansanm ak fason w konnen nivo sosyoekonomik moun lan, li te bezwen yon kondisyone ki respè ak ki atant ke li kapab genyen vizavi yon sistèm. Se parèy pou sistèm sante a. Mwen konn remake pou yon menm sèvis, yon moun ki ka peye oubyen ki ka parèt pi entelijan, pi enteresan, pi byen veti, yo konn jwenn yon meyè ankadreman, yon meyè akèy. Tout moun konn gen tandans vle akonpanye yo tankou yon vip tou pou n ap mande kisa ou gen la kòm kado e souvan moun ki mwen byen prezantab la swa paske li pa pi byen abiye oubyen paske li gen e odè kòporèl li ki diferan ou di mwens paske li pa prezante de manyè e yon moun ki ta ka sanble gen gran mwayen souvan yo li pil e wap wè moun sa yo se sa ki gen gwo konsekans souvan se yo menm ki fwi sistèm sante a davantaj se yo ki pi bezwen l men se yo menm ki plis pale ladan l donk se sa ki pral kreye yon fenomèn de rekou donk swa vè e la medsin tradisyonèl davantaj oudimwens vè yon fòm de prizanchaj anpirik kote ke si w pa fè kòm li gen konsekans. Paske moun yo, lè yo pa byen akeyi sitou pèsòn ki a mobilite redwit oudimwens moun ki kòmanse aje ki pa ka bay byen bon jan eksplikasyon oudimwens moun ki gen yon fòm de andikap yon lòt pa egzanp moun ki avèg ki pa gen gran akonpanyeman oubyen moun ki soud ki pa ka oubyen ki bèbè ki pa gen moun ki kapab fè jès sin yo ak yo, souvan moun sa yo yo konn gen tandans lezi nan milye e nan sistèm sante a paske sistèm nan manke konstwi byen pou moun sa yo. Konbyen lopital, konbyen klinik ki gen moun ki konprann langaj lèsyèn? Sa pa antre nan kad cursus medsen yo Depandri lakay cursus enfimyè yo, sa vin fè ke moun sa yo fò nou pale ak yo ta pou yo tou kòman yo resevwa moun sa yo. Donk se pa sèlman moun ki gen mwayen ak moun ki pa gen mwayen yo, men se moun ki a mobilite redwit yo, moun ki pa ka pale byen yo, moun ki gen pa egzanp otism yo. Donk souvan moun sa yo neglije anpil. e se yo menm ki ta ka bezwen plis atansyon. Men nòt sistèm de sante se yon sistèm ki sèlman la pou bay lè swen piman bazik, ti swen nan matènite, ti swen nan medsin entèn, kèk ti swen chiriji, eksetera. Men pi fò lòt kategori moun ki bezwen atansyon sou yo yo pa jwenn. Ou mize anpil sou pèsonèl medikal yo, tankou moun k ap bay swen yo. Men lè n konsidere chèn nan li kòmanse depi nan baryè w lan. Donk, kòman moun sa yo menm tou yo ta dwe gen plis asistans pou yo ka yo menm tou akeyi pi byen moun ki vin pran swen li, daprè ou menm Doktè Montagne? Bon nou sa m plis mete aksan sou pèsonèl yo paske eksperyans mwen montre m ke moun ki pa enplike dirèkteman nan pwosesis swen an yo yon ti jan pi amikab, yo yon ti jan pi janti sof si yo sirpase pa levènman oubyen yo ta depase pa sikonstans yo, kote ke gen yon foul moun, y ap mete prensip eksetera. Men lè w rive, yon gadyen ki vin kote w pou evade mande w, bonjou madanm, kiyès ke w vin wè? Ou vin lopital? Ou gen moun? Nan ki chanm li ye? Eksetera. Oudimwens ki sòl doktè w vin fè konsiltasyon? Ki sou? Se w souvan moun sa yo pran ti jan pi e resevwa moun yo pi byen. Bon, e moun ou met a distans sou yo, yo jwenn ou ou atire atansyon m sou yo, se souvan yo menm ki gen plis pwoblèm. E m gen enpresyon se paske moun yo manke konn lwa. E nan moman la gen yon konba m ap mennen, se konba pou dwa moun yo. Moun yo manke konn lwa yo paske premyèman akèy la sipoze fèt deja yon kote ki pwòp. Gade pifò lopital nou yo. Konbyen konn fè 2 mwa fatra pa janm leve. Gade kote moun yo ap chita, tip de ban yo. Eske moun nan tan datant yo kòman yo jere yo. Donk sa se yonn. Dezyèman, eske gen sinyalizasyon vrèman nan lopital yo. Oblije mande yon moun kote sèl sèvis ye la, kote sesi, kibò m ka jwenn tèl bagay. Souvan, sant yo manke gen sinyalizasyon. Yo pa gen yon sistèm de klasman dosye, deklasman dosye. Ou konn ale, ou wè ou fè de a twa zèdtan, y ap chache dosye w, ou pa ka wè l. Donk sistèm nan se yon sistèm ki twò ansyen, li pa menm gen bon achiv. Tout sa rantre nan kay lakay. E dèfwa, si w ta gen malè, ou ta fè yon ti leve lavwa, ou tou pa jwenn swen pou jounen an, yo di w pa pou w sou kò. Oudimwens, minis la fè klere li tout moun sou avan l pèse yon detoks pou ou. Lòt bagay ki gen ankò, toujou nan domèn nan, lè moun yo vin nan laboratwa, souvan moun yo pale avè yo mal. Moun nan konn vin dèyè rezilta, li pa gen bon enfòmasyon, si li neye pa nan lè pou l ta resevwa l, yo pale avè yo mal. Lè yo fini nan nan famasi ankò, se vrèman difisil. Donk pakou sa yo, se plis moun ki enplike dirèkteman, se yo menm ki souvan gen tandans pa jere moun yo byen. Ankò yon fwa, medsen yo. Yap akèy malad yo konbyen fwa lopital epi doktè a di w bonjou mwen rele doktè Barthelmy se mwen kap wè w men poukisa map wè w jodi a epi ki pran ti tan ki esplike w dyagnostik ou ki pran ti tan ki esplike w trètman ki pran ti tan ki esplike w preskripsyon an donk tout sa yo yo antre nan kad kòman medsen an li jere konsiltasyon an kòman medsen an li akèy ou tout tout sa li enpòtan e dèfwa medsen yo pale avèk moun yo mal e moun yo tèlman pa konn nivo dwa yo dèfwa moun nan pa menm konn si pou l mande doktè a ban m dosye m pou m ale oubyen di m pa bezwen doktè sa ankò donk nou tèlman vrèman pa konn kisa nou gen aksè a sistèm sante a sa vin fè ke nou pa janm konn lè yo pi byen akeyi nou ak lè yo pa mal akeyi nou dèfwa ou konn wè dè vyolasyon ki lye ak nivo akèy la men moun nan pa menm konn si se vyole y ap vyole dwa l. Donk, tou dabò, m panse e pèsonèl yo sipoze sansibilize, men e pasyan yo tou yo sipoze edike. La a, sa pouse m mande w ki konsekans lòske yo mal akeyi yon pasyan nan sit prizanchaj yo oubyen nan estrikti sanitè yo, ki konsekans sa gen sou yo? Premye konsekans la, gen yon nivo de mefyans. Moun nan vin pa moun nan vin pa enterese a sistèm ou ankò. Se kòmsi m ale nan yon mezon transfè e ke m al resevwa m pa panse m ap tounen. Oubyen m al ri kay yon dantis pou m al jere m. Oubyen m al nan yon restoran ou m al resevwa. M pa panse m ap tounen. Se menm jan. Mwen nan yon nivo de mefyans a sistèm lan. Paske, e jan m te di w, konfyans pa sèlman baze sou repitasyon bon doktè. Li baze tou sou relasyon medsen-pasyan, swanye-swanyan. trè enpòtan. Donk, souvan moun yo gen tandans fui sistèm sante yo, y al kote yo pi byen akeyi yo. Souvan, e nan kay ou pran yo, petèt ke yo pi byen akeyi moun yo. Deja depi moun nan vini, yo sèvi l ti kafe, yo mete l yon chita yon kote, pandan yo ap vini, yo ba l yon kou kleren, yo ankadre l eksetera. Petèt ke yo pi byen akeyi moun yo. Dezyèm konsekans sa konn gen, se ke moun yo sa konn vin devlope de konfli antre yo menm ak pèsonèl. Donk, e konfli sa yo, yo yo kraze relasyon an ankò. Imajine ou fè diskisyon avèk yon enfimyè, ou fè diskisyon avèk doktè a pou jan sa te mal pase pou ou. Ou ap pè pou doktè sa al bo piki. Ou ap pè pou l, ou ap di èske se èske l pa pral fè w mal. Sa vin fè ke dèfwa moun yo konn pa vle al lopital paske 1, moun nan gentan di, mwen pèdi twòp tan. Sandal mal fèt paske sandal tan fè pati de akèy la fòk ou ka jere fil datant la fòk ou ka se aske omwen chak moun tann maksimòm yon 10 a 15 minit avan li kòmanse antre nan chemen de swen an donk tout tan moun nan gentan konnen 1 tan datant la twò long 2 li pral mal resevwa l li pral mal pale avèl 3 li ka pa janm konprann sa doktè a pral ba l li pa konprann eksplikasyon donk mwen vin wè jan de sistèm de sante ki konsekans moun yo vini lè bagay yo kòmanse twò grav. Souvan moun yo vini lè yo nan sitiyasyon difisil, kote ke doktè vin pa ka aji ankò eksetera. Men si sistèm nan te tèlman akeyan, te tèlman byenveyan avan eksetera, moun nan avan yon ta konn vin al wè doktè. Doktè Wakami, ou touche yon pwen ki ekstrèmman enpòtan sou fason e akèy konn fè yon pakèt moun pa pa lopital. E nou konnen nan sosyete nou yo gason souvan pa renmen al lopital. Sa w ka di sou koze sa? Bon, pou gason, m pa panse li nesesèman gen rapò avèk akèy, men se sitou, m gen enpresyon, se plis yon kesyon de stil de vi abityèl. Poukisa? Paske, globalman, se de kategori moun k al lopital, se timoun piti e fanm. E malgre sa, se fanm yo toujou mennen timoun piti. Paske, lamedsin ki plis pou gason yo. se yon medsin se bagay la pa grav vrèman gason an pa ale alòske fi yo souvan yo plis konn prete atansyon avèk sante yo paske yo gen plis chanjman ki fèt lakay yo ke se swa onivo de òmòn yo ke se swa onivo de e fi yo toujou pi ekspoze pa rapò avèk yon bann tip de patoloji. Men, se ki ye, se ke majoritèman gason yo manke asen, manke senptomatik, yo souvan asenptomatik. Sa vin fè ke menm lè ou malad oubyen menm lè ou ta enfekte, si se pa paske bagay la trè grav, li difisil pou yo gen senptom yo. Senptom fi yo toujou manifeste pi fasil. Donk, de la dekoule tandans fi yo pou yo toujou gen tandans al lopital plis ke gason yo. Men sa ki genyen tou, se ke gason yo, yo menm yo toujou gen tandans minimize. Kisa yo santi? Eske sa gen rapò avèk edikasyon? Eske sa gen rapò avèk paske n ap viv nan yon sosyete ki matchis e patènalis, kote ke souvan gason yo gen yon enpresyon ke yo fò, ke yo kapab jere, ke yo kapab kontwole bagay yo, eksetera, epi yo gen tandans jere bagay yo? Epi map mande m tou eske sa pa fè gason gen presyon yon ti jan parèt fèb lè li swa toujou gen tandans al wè yon lòt moun pou al pale de pwoblèm li etsetera. Menm pou lè psikològ, lèzòm ne vont preske jamè chè lè psikològ donk paske yo estime ke yo yo pa vrèman gen anyen a di etsetera donk se se kòmsi lèzòm yo soudènman Donk menm si yo malad, poutan nan la pratik ou wè lè fi yo malad, fi yo plis gen tandans sipòte. Petèt ke byolojikman lè fanm pèv davantaj sipòte ladoulè oubyen sipòte nenpòt kwa. Alò kon gason malad, bizarman yo pi mal. Donk poutan

e janm tap pale bagay sa sou òmòn yo e fi yo gen de chanjman ki fèt pi souvan e pi spontane ke gason yo e òmòn gason man ki fliktiye majoritèman fi yo yo soumèt ak de kalite de òmòn estwojèn pwojestewòn souvan de òmòn sa yo se yo menm ki pral alabaz òmòn chanjman keswa nan imè yo nan eksetera. E kò moun sa yo, kèlkefwa yo pwoteje fi yo, men ofiramezi ke fi yo kòmanse pi pwòch menopoz, yo vin mwens pwoteje, kounye a yo vin ekspoze. Donk kontrèman avèk gason yo, e ki pa vrèman gen tout fliktyasyon sa. Gason an sèlman gen testostewòn epi se stab. fiyamezi sista menm tan gason ap vyeyi sista donk sè sita yon lòt koulè lòt bagay ankò menm pou lè enfeksyon lè IST pa egzanp souvan lèzòm son asentomatik se souvan lè gason gen yon golore e ou kapab wè gen pu essetera ki kapab pousel ale oubyen pa egzanp li ta pran yon èpès kèlke choz kòm sa oubyen yon sifilis oubyen yon chank ki bay ispirasyon, ki kapab e malgre sa se lè bagay la grav nèt yo prale papaw kont eksetera paske souvan jan m di w la gon konstriksyon sosyal ladan gason pa twò alèz alòske lè fanm yo plis sansib a kò yo, yo plis prete atansyon a sa donk sa vin fè ke vi ke yo gentan konnen kondisyon yo chanjman sa yo A chak fwa ke kèk chòs ariv, yo gen tandans ale. E nan nivo patoloji, an jinekoloji ya plis de patoloji ke an iwoloji, an iwoloji. Donk an medsin entèn se prèske egal pou lè fi ke pou lè zòm, menm si avan 45 an se lè zòm ki plis gen tandans

Gason ki pa renmen America al fè nwa li byen wi lòt la ap fèmen parantèz la Nou gentan pale anpil pawòl sou kestyon akèy e nan milye medikal yo nou sot fè anpil analiz donk lè nou tounen aprè poz la nap gade pèspektif yo pa deplase nap tounen.
Nan moman kriz Ayiti ap travèse alakoz divès lopital fèmen, li vin pi nesesè pou pèsonèl medikal yo jwenn bon jan mwayen pou rive satisfè tout moun. Kit se swen w ap pote. Kit se preskripsyon y ap bay. Li enpòtan pou eksplike pasyan an chak detay pou li byen suiv etap yo jouk li refè. Sonje, Pran tan eksplike malad la kisa li dwe fè, kilè ak ki mannyè se devwa w. Se pou rezon sa a, li enpòtan pou doktè. Enfimyè.
Oksilyè.
Ajan sante kominotè, elatriye. Kenbe men ak chak pasyan nan bon jan kominikasyon pou yon pi bon kalite swen.
Se te yon mesaj Rezo Ayisyen Jounalis Lasante, RAJS, ak patnè li yo.
Byenvini a tout moun ki rejwenn nou pou dezyèm pati emisyon Byenèt. M ap raple w Byenèt se yon pwodiksyon Rezo Ayisyen Jounalis Lasante e li jwenn sipò UNICEF. Pou kounye a, nou pral envite w suiv mikwo-twotwa sa a kòlèg nou Fabio Lafontant te reyalize avèk plizyè manm popilasyon an kote li te mande yo kòman yo konn santi yo lè yo ale nan milye medikal yo sitou sou fason yo akeyi. Ann koute ansanm. Mò la nan lopital la pè a. Depi lè w fè aksidan e la pa w vini? Wi e la m te vini wi. Kòman sèvis la ye menm?
A vrè di, kòmsi sèvis la pa fin twò twò twò efikas jan mwen ta efikas la non. A m gen nenpòt 3 jou depi m ap mache la, m pa janm ka jwenn sèvis. Jodi a, yo te di m pou m te vini bonè jodi a.

Yo byen akeyi m. Mwen jwenn sèvis la, mwen m pa konnen pou lòt moun, mwen m vin la, m jwenn sèvis. Men konbyen tan w gen depi w ap frekante espas sa? Bon, m pa gen anpil tan non. M jwenn sèvis, m pa konnen pou lòt moun yo, men mwen vin la, m wè moun yo trè janti, m wè m jwenn sèvis. M pa konnen pou lòt moun yo. Se paske se toujou menm jan an. Sa se kòmsi toujou menm jan ou parèt kòmsi ou deklase dosye yo mete ou chita pafwa ou konn bliye ou pafwa si e chans ou kòmsi yo ka pete sou ou. Mwen menm avèk lopital nou pa gen bon eksperyans se toujou difisil lè mwen konnen mwen pral lopital e sa kòmanse depi nan akèy la paske moun ki ap akeyi w la pa fè sa byen. e ke pafwa malgre w ap soufri ou vini epi ou santi ke ou pa gen okenn konsiderasyon pou moun ou ye a, pou soufrans ou eksetera e ke pafwa moun nan pa okipe w, li wè w la men w ap tann pafwa li di w a chita w ap tann pafwa. Ou santi moun nan ap trete ou plis tankou son dosye E se vre ke li diferan nan lopital prive yo men l pa si diferan ke sa Nan lopital piblik la se tankou komsi ou konnen depi lè w prale ou pral fè fas a sa Pa gen akèy vre ou gon li pafwa w goumen w ap goumen pou jwenn swen w ap goumen pou pase w ap goumen pou pran yon ti kat eksetera epi Lew vini yo rele w yo rele w moun nan min li mare pafwa moun nan ap rele sou ou pafwa moun nan ap diw ee fè vit fè vit se tankou moun nan ap prese w pou l baw swen an sa pa fè sans de tout fason sa pa fè sans. A vrè di m al nan tou lè 2 lopital sa yo prive leta prive a gon akèy ki diferan ki diferan de leta Pou prive a, lòske ou rive, moun yo byen akeyi ou. Okontrè, si ou vin pou lapremyè fwa, se yo menm ki gen pèsonèl anndan pou sa ki oryante ou. Yo di ou, Men tèl liy pou lapremyè fwa. Moun ki gen randevou, men tèl liy. Kounye a ou menm, si ou vin pou lapremyè fwa, ou kanpe nan liy yo di ou la, apre ou suiv tout pwosesis yo, ou peye pou konsiltasyon, yo ba w yon kat. Otomatikman, se menm yo menm ankò ki di ou sa e nan prive a, ki menm di ou ankò Men ki wout pou fè, men ki wout pou fè pou al konsilte lè w rive yo pran tansyon w, yo pran wotè w, yo pran pwa w, mande w kèlke ti enfòmasyon de ou menm e tou sa. Apre sa pou leta, bon dèfwa ou konn rive nan lopital leta a, ou prèske parèt flou, e ou agoch adwat, ou vasiye, se ou menm kòmsi gen moun ki la vrèman men yo pa atansyone de sa. Sa te rive m deja, m t al nan sant Kafou a, avèk yon moun lèm rive bwazè a paka menm mache mwen kap soutnil pou kont mwen pa gon moun pa gon pèsonèl anndan an menm ki pou ta edem konprann sa vle di lè kem rive se mwen ki mete chita epim fè tout demach yo pou kòm mwen mande tout detay yo poum fè ki diferan de prive a prive a m jwenn moun menm yo byen akeyim. Mèsi kòlèg mwen Fabiola Confrère pou si bèl travay ke ou te reyalize pou nou Doktè Barthelemy kisa nou panse ki ta dwe premye pa pou amelyore akèy nan milye medikal yo pou pasyan yo. Pou pase pati sa a, li enpòtan pou nou wè yon doktè ke li ye. Chak lè nou fin fè dyagnostik, nou toujou di, ki trètman? Donk nou vin a pati trètman an. E m panse premye bagay la se fòme, ranfòse fòmasyon pwofesyonèl yo e patisipe nan ankadre oubyen nan ogmante edikasyon e izaje yo oubyen menaj yo, sètadi moun k ap frekante sistèm nan, pou ka konnen ak sa yo gen aksè ak sa yo gen dwa kòm relasyon ki rive de yo oubyen sistèm de revòlte. Men byen avan m pale de fòmasyon, se poukisa? Paske nou jwenn konprann ke tout moun ki byen fòme se de moun ki pi byen konpòte yo. Donk, sèten fwa moun yo, yo aji paske yo pa ekspoze avèk fòm enfòmasyon sa yo. Paske souvan moun nan li antre nan fakilte, li al aprann kòman pou l bay piki, kòman pou l pran fè senvi do, kòman pou l bay sewòm, doktè ap aprann kòman pou l fè trètman, men doktè yo manke sansibilize sou de prensip esansyèl a la sante, pa egzanp non diskriminasyon, prensip byenveyans, prensip, konpasyon, anpati, mwen panse fò ta ranfòse fò e sa, fò fò ta ranfòse etik lakay medsen otokon paske li t di tou dakò sou konn kijan pou konpòte w sa deja se kèlke chòz donk la kominikasyon est aussi esansyèl epi lòt bagay se kreye on kad dakèy nou menm nan dach kote map travay nou panse a sa. Nan chak klinik nou yo, nan chak lopital, nou yon gwoup moun nou mete espesyalman pou sa, pou akèy. E souvan son enfimyè ke li ye. Sa vle di son moun ki gentan konnen moun ki pral vini anfas la son moun kap soufri. Donk avan nou te konn fè eksperyans la avèk pa egzanp moun ki aprann te li, touris eksetera. Nou rann nou kont ke moun sa yo yo trè byen men yo gen yon dimansyon sante ke yo pa genyen. Sèten fwa moun nan konn gen tandans li Ou wè moun nan ap soufri men pouw konn kijan poun manyenl ou pa konn kijan poun ta asistel paske pa gen fòmasyon pou sa donk moun sa ke nou mete kòm responsab lakay oubyen ajan lakay oubyen responsab lakay jan nou relel son enfimyè ki fòme sou non sèlman domèn li men sou kijan pou pran swen moun kidonk nou peyel yon kòb spesyalman pou resevwa moun yo souri avèl pale avèl akonpanye yo donk paran malad yo medsen nou yo n ap gade se kòmsi se je ak zòrèy e panse tout lopital, tout klinik k ap fonksyone piblik kou prive ta sipoze gen yon sistèm konsa. Lòt bagay, vi ke nou nan teknoloji poukisa nou pa entegre teknoloji ladan? Donk si nou ta mete teknoloji pou nou byen konn kijan pou n plase dosye yo, jere dosye yo, fil datant yo kòman pou n diminye eksetera li te ka pi fasil. Tankou ou wè gen kèk kote ou pa rèl epi moun nan retire yon ti ka San ke se pa yon moun ki di l, M te la avan, m te la avan. Sa konn kreye yon kakofoni, yon difikilte ki se te la moun lan fè moun pa yo pa fè avans yo nan lopital leta yo. Dèfwa se kòb pou w peye pou w gentan jwenn yon plas. Dèfwa gen moun k al dòmi devan lopital la pou l kapab jwenn yon plas. Lè w pa t oblije konsa, kounye a rive vini sèvi ou yon sistèm ki enfòmatik, chak moun gen yon seri nimewo. Li klase dosye a tou ou bay non ou, ploup ploup, yo antre sou yon sistèm. Jan nou fè l pa egzanp kote m ap travay yo, jan m t ap di w, depi moun nan vini, kòman w rele madam, entèlentèl yo tape non w sou baz de done a, yo gentan wè kiyès ki te wè w, a kiyès ou te gen aksè deja eksetera, epi yo gentan wè chemen de swen an. Li vin pi fasil pou ou pou entegre sistèm nan. Lòt bagay nou tou ka mete ladan se reamenaje espas yo. Pa gen akèy san reamenajman espas. Fò espas la jan m di w la li pwòp. Fosfat la li byen mayre, li pran ti don. Fosfat la omwen bon ti televizyon ladan. Espas la gen yon ti dlo, yon fontèn pou moun yo ka pran yon ti dlo. Fò moun nan kapab chita sou yon ban ki desan oubyen sou yon chèz ki nòmal, ou konprann sa m di w. Epi dèzespas antre moun yo tou. Dèfwa moun yo pe sou pye. Mwen menm m te vini pa egzanp paske m te gen yon ti fyèv epi ou vin mete m chita kote yon moun ki ap touse. San rete m vin pran ti tous li a, li pran fòm de enfeksyon lan. Donk se pou nou gen yon sistèm de triyaj, kijan pou nou aranje moun yo tou. Lè moun yo fini se lèfwa nou va fè yon bon triyaj. Moun k ap soufri yo dèfwa se yo k pa fè bri. Poutan moun ki gen gwo vwa a ap rele anmwe a dèfwa se li k pa pi grav ke sa. Fò nou gen yon bon sistèm de triyaj pou nou jere moun yo, jere pyès ki te vini avan, pyès ki merite swen eksetera e alafen motivasyon di pèsonèl. konn kijan pou n fè pou nou gade sa k fè moun yo, yo demotive. Fristrasyon an, si s on fristrasyon ki lye a salè, ou konn fè ajisteman salè. Si s on fristrasyon ki lye avèk tan moun nan fè l pa touche, moun gen si mwa l pa janm touche, moun nan travay nan lopital li fè twa mwa l pa touche, a ki kè kontan la fin travay. Se pou leta fè yon jan pou l peye moun yo chak mwa. Donk se pou menm jan sektè prive a fè l yo peye moun yo chak mwa. Donk yo amelyore sa yo mete dè fòmasyon de ranfòsman de kapasite pou moun yo. Se pou fè de ti retrèman de pèsonèl yo. Se pou yo ranfòse dè fòmasyon kòm dè valè ajoute. Sa nou pa genyen l. Menm sa moun nan te konn fè depi ventan an li nan menm pòs la nan menm biwo a depi ventan an. Pou nou pa chanje, pa gen anyen ki ajoute. Donk on dwa repanse le sistèm de sante ayisyen. Ankò mwen te ka ajoute, on sistèm de fidbak. Paske se pou malad yo di kòman yo te apresye sistèm nan. Fò nou gen de bwat a sijesyon, de bwat de kesyon. Oubyen nou mete on QR kòd kote ke malad la kapab skane l. Fèt. Son sistèm ke nou enstore nan DASH la. Fwa li ou skane l. Krèm. epi ou yon kesyonè ou ranpli l e san ipokrizi di tout sa ou pa t renmen èske se jan doktè a te pale avè w èske se medikaman ou pa jwenn èske se piki a yo te mal fè pou ou èske se egzamen an k pa t bon èske se moun nan ki pa t fè yo èske ou pa t jwenn doulè tou donk konsa nou menm nou pral pran sa an konsiderasyon pou n chanje l donk si nou konnen y ap repòt nou yo kapab Fè de swivi mwen se m tap pi byen pran men. E janm tap dil talè a ou te touche chak sektè yo e m ta pral mandew e kòman pasyan li menm li ka enplike e ou sot bali la men nan eleman repons ou bay yo sa pouse maboussou a poze kesyon sa e moun ki pa konn li yo nan tout sa. Donk, yo ta sipoze gen yon responsab dakèy, jan l di a, ki pou akonpanye yo. Responsab dakèy la kapab fè ankèt la avèk yo. Li kapab gen yon tablèt nan men l, yon telefòn oubyen yon papye. Kòman w te resevwa, kòman w te wè doktè a? Byen? Ki sa w te wè? Pa t byen? Kòman sa te ye? Moun sa kapab ba w fidbak, ou konprann, de manyè anonim, pou moun nan pa gen enpresyon ke lèl fin pale wal wè kiyès ki te di sa epi wal metel nan pwoblèm lèl vin nan lopital la. Donk lòske tout mayon nan chèn sa yo enplike yo e sa ap fèt pa rapò ansanm avèk sijesyon m te fè yo, sa ka chanje kisa? Sa pap chanje tout bagay, sa pral chanje tout dimansyon ke m te touche yo, dimansyon imèn. pral gen plis ekout, pral gen anpati, pral gen respè, moun yo ap resevwa nou avèk yon bon souri, bonjou madam, kòman sa va, eksetera, deja reng sa ap chanje, dimansyon òganizasyonèl, pral gen dè sinyalizasyon nan sistèm nan, wap wè ki kès, ki sèvis ki bò kote pou fè pou al tèl kote eksetera, oryantasyon rapid e prizanchaj, dimansyon kominikasyonèl, Bon bon kominikasyon ki fèt avèk plis doublante, lenfòmasyon, le ton, la konfyans, la diyite, la konfidansyalite pral ranfòse e an fòt dimansyon anviwònmantal, pwòprete, konfò, aksesibilite etc. Men pou lopital ki pa gen ranp yo, se pou yo kòmanse egzije pou mete ranp pou moun ki a mobilite redui yo. Fòk yo fòk yo angaje yon pèsonèl an medesin, fòk yo angaje de moun ki pou akonpanye tout moun. Sinon se pou lopital sa yo pa gen mwayen pou yo fonksyone.
Nan yon sosyete ayisyèn kote ke anpil dwa pa respekte, pami yo dwa a la sante. Donk tout apwòch ke ou sot fè yo la a se pa yon itopi tout bon e dwayen nou. Mwen panse li parèt itopik men devlopman imen pase pa lasante. Devlopman ekonomik e finansyè pase pa la sante. Si w gen yon popilasyon ki malad, ou pap janm gen pwodiktivite w ap chache a. Donk m panse si mesye yo vrèman anvi pou sa mache byen, se pou yo kòmanse devlope nan sante. Pou yo kòmanse envesti nan sante pou yo devlope sistèm sante a. Paske tout sa m di yo la, se dwa moun. Pa gen m di la ki pral koute lajan. ki wal bote bagay ki pou fè reyalize sa sa koute avèk yon moun ou sore avèk yon moun sa sa koute w pou janti sa sa koute yon lopital pou mete yon pano de sinyalizasyon sa sa koute yon moun pou w mete yon ranp pou moun yo kapab moute sa sa koute w pou w di moun nan egzakteman sa ranp li pale paske ou konnen sa ki genyen se ke nou toujou ap di se pou n trete moun jan l ta renmen pou yo trete nou poutan ou menm chanje l se pou w trete moun nan jan moun nan ta renmen pou trete l. Sa pa koute anyen. Donk nou pa bezwen lajan pou nou di tout, pou nou soufè tout sa m di la yo la. Nou sèlman bezwen bòn volonte, nou sèlman bezwen konsyans, paske syans e konsyans se 2 bon zanmi pou fè devlopman.
Youn nan pi gran richès se lasante e an fonksyon de eleman repons Doktè Bardel nou sot vini ban nou la, nou vini pa w konprann pa gen okenn devlopman okenn peyi San kesyon lasante. Mèsi Doktè Barthelemy paske nou t aksepte envitasyon nou paske la nou rive nan fen emisyon an. Mèsi anpil Dòk mwen te kontan pou m resevwa envitasyon sa fè m plezi e mèsi paske nou te ban m okazyon pou ke vwa m ale pi lwen pou konbat lan n ap mennen pou dwa moun pou konbat lan n ap mennen pou diyite de la pèsòn imèn paske pòv pa vle di pa moun pou sa. Fòk tout moun se moun, fòk tout moun gen menm konsiderasyon. Paske nan sante nou pa nan diskriminasyon. Nan sante, diskriminasyon an pa sipoze gen rapò a sèks, li pa sipoze gen rapò ak orijin, ni relijyon, ni oryantasyon seksyèl. Tout moun sipoze jwenn menm aksè a. Paske nou gen kè pou moun, nou gen tout bagay, nou sipoze jwenn menm ankadrew. Donk chak fwa mwen jwenn okazyon pou vi mwen pale pou lè san vwa, mwen fè tèt mwen pase pou lavwa lè san vwa, se moun pou mwen se. Mwen salyel, Vwala, se la n ap mete yon bout nan emisyon Byennèt pou jodi a. Akèy pasyan nan estrikti sanitè yo, analiz ak pèspektiv, se sa n t ap gade nan emisyon jodi a ak envite nou Doktè Shekel Barthelmy. Li se doktè an medsin, li se direktè rezo klinik grip dach yo, li se pwofesè a inivèsite epi tou ekriven. Tout ekip la te mobilize pou pèmèt emisyon sa rive lakay ou, reyalizasyon Esperanza Jean Noël, pwodiksyon Reid Davidson Latortue, sipèvizyon Jovenson Andoo e ki te prezante emisyon sa yo pa m se Marc-Kerley Fontal. Pou vòt ou.